Eskize m, m ap di verite. Verite, la vérité n'est pas bonne à dire, men la vérité c'est la vérité. Si nou pa, si nou pa vrèman grangou, nou menm k ap jere peyi sa, fò n pwouve l. Nou pa gen sosyal, n ap fè yon peyi, nou gen tout kalite chèf nan peyi a. Nou gen tout kalite minis nan peyi a. Nou gen plis minis an Ayiti ke tout gran peyi sou latè, ke Etazini, ke Lalmay, ke Angletè, ke Larisi, ke Lachin. Nou gen plis minis pase yo wi. M tande gen minis san pòtfèy, gen yon lòt minis ki rele minis de dyaspora. Minis Gon lòt minis yo te envante minis dè pov M poko janm tande minis sa yo nan oken peyi non On grenn minis tè ki fè tout sa yo ke nou repete la yo ki konsène de la sosyete se ministè dè zafè sosyal se responsabilite sivik e moral li M pa vin pou m montre nou m konnen m pa konn anyen men m ap di nou sa ke m aprann nan lavi. Paske si nou te konnen vrèman, m pa kwè n t ap trete peyi nou nan eta sa. Nou t ap trete pèp nou nan eta sa. Sa fè m mal. Vyann pa ka pouse sou mwen. M pa gen pwoblèm manje. M pa janm ka gwosi. Lè m di, yo di m seksi. Li fè yon stil. Men gen yon pwoblèm dèyè l. Kè m pa kontan. Kè m pa kontan. Jan n ap viv la, kè m pa kontan. Malgre m di nou m renmen nou. M di nou annou youn renmen lòt. Ke sa k ap dirije, ke sa k pap dirije, ann panse o pli peti, ann panse o zot. Dayè, nou se premye pèp ki kreye pwòp zenglendo nou. Nou se premye gouvèneman sou latè ki kreye pwòp asasen nou. Nou tèlman kreye yo, nou fè yo travay pou nou. Nou kreye yo wi. Kijan yo kreye daprè nou menm? Ti mesye sa yo. Se dezesperan. Yo grandi depi nan 5 an yap lave machin nan lari a. Yo voye labou sou yo. M konn ap gade yo. Sa fèm mal. Yo meprize yo. Yap pase twal sou machin pou 1 dola. Gen moun ki tchipe yo. Nou pa ankouraje yo. Nou meprize yo. Yo pa janm jwenn moun ki sere yo nan bra yo. Pa janm jwenn moun ki di yo renmen yo. Nou panse ke yo pral renmen nou demen? Nou panse ke yo pral renmen moun demen? Mesye nou kreye pwòp kriminèl nou. Nou kreye pwòp asasen nou. Nou kreye pwòp delenkan nou. M panse nan tout peyi gon bagay ke yo fè pou yo evite derapaj sa yo, deriv sa yo. Yo ankadre timoun kou granmoun. Bon nou menm menm nou gon pwoblèm ni avèk ni timoun, ni jèn gason, ni granmoun. Imajine w ke si se nan peyi m ke m pral fè vyeyès mwen. M pa tap gen pansyon, m pa gen anyen malgre ke mwen bay tout kouraj mwen pou peyi mwen nan domèn ke m ap evolye a. 40 ans de carrière, 31 album lanse, byento 32. Men rezon k fè ke m chante, se paske m gen bagay pou m di. Konsyans ke m gen an, m gon konsyans ki pemèt mwen chante jan m ap chante a. M gon lanmou, m gon desterite sou lanmou e lavi e la valè dè choz. Se vre ke m pa renmen politik, paske si m te wè politik la te bèl jan ke l son syans ke l ye nan peyi sivilize yo, m panse ke m ta pou m politisyen. Men m pa t ap yon politisyen ki vin chache kòb paske m t ap mache pye atè. M pa t ap yon politisyen paske m te grangou nan mizè pou m al pran yon men sòl. Non. M ta pral, m ta pral ap vin avèk yon objektif pou m, nan vil kote m ye a, pou m fè l tounen yon vrè vil. Se responsablite sa a ke m t ap genyen. Jan m wè bagay ap fèt la, m petèt m pa nan jwèt, m pa nan sou teren an, m pa kritike. Paske m pa konn ki rezon k fè ke yon nèg chèf nan vil ou pou vil la, li pa gen limyè, li pa genyen dlo, li pa gen anyen, epi lavi kontini. M poko janm konprann. Se sa, tout sa yo fè m pè. Se sa k fè m pa renmen politik. Paske politik s on, s on valè enpòtan pou chak èt imen. Pou chak sitwayen nan peyi li. Depi l gen yon bagay a ofri. Depi w gen yon bagay a ofri, ou ka fè politik. Men pa al nan politik pou al pase moun nan betiz, pase peyi w nan betiz, pase pèp ou nan betiz. Se pa konsa nou pap fè politik nap chache lavi di nap chache lavi nap chache lavi miyò pou tèt nou men nou pa janm bay pèp sa menm yon pen le peyi è pou le pèp si le peyi è pou le pèp le pèp ne disparètra jamè de sa tè nap fè kont deriv nou pèp la ap toujou kapab gade nou lap tann nou nan 60 an 70 an lap tann nou 80. 90, Nou pral rele anmwey yon granmoun gade ap fè yon granmoun Mesye fè atansyon, fè atansyon Nou wè sak te pase dan le pase Memwa nèg pa fidèl ditou Tout sak te pase depi li pa sèvi nou yon leson li ka repwodui ankò A se nivo Pèp ayisyen. An nou leve kanpe An nou pale de lamou Lè m ap pale de lamou M pa pale de lanmou sou kabann Paske m konnen nou toujou sou sèks Se pa de sèks m ap pale Se lanmou Youn renmen lòt Se sèl fason ke nou kapab Se sèl fason ke n ap kapab Sòti kote nou ye a. Ann sispann gaspiye kòb leta, leta peyi a epa pou nou sèl li ye se pou le pèp, pèp la ba nou jere peyi a pou li epi nou fè kòmsi peyi a e pou nou li ye, nou chache nou gaspiye lajan jan nou vle, nou foure men nou nan kè, bon pa gen yon kès leta paske Ayiti pa menm yon bank bòlèt jan ke nou gaspiye lajan ladann, jan nou vòlè lajan ladann. Nou pa ka fèl konsa. M pa di yon nèg sou non dyob ou pa manje ou pa depi gon nivo ke w rive ou pa ka desann ankò se vre men plimen poul la pa kòche l mesye. M pa gen anyen avèk nou m pa anvye de sa nou gen nou posede mwen menm mwen viv ak sa m gen m se yon milyonè k chita k ap pale avèk nou la yon milyonè san milyon talan m kapasite m si nou te ankadre moun Jodi a, e pa pale sèlman m t ap pale, m t ap gen inivèsite m t ap konstwi ann Ayiti, m t ap gen lopital m te ka fè, petèt menm si m pa ta ka fè l nan tout peyi a men m t ap fè l nan kèlke vil avèk talan m pa ta bezwen nan vòlè. Men nou pa ankadre moun, se vòlè n aprann moun vòlè sèlman paske otomatikman si m gen yon timoun, m gen 3 pitit epi se gwo vòlè ke m ye epi chak fwa m pral vòlè m fè yo pote bokit, pote manchèt, pote kòd, pote zam. M vole avèk yo depi a laj de 6 an, 7 an. Lè yo vin gen 20 an, yo vin spesyalis nan vole. Eske si yon jou, si yon jou yo ta al vole pa egzanp, eske m ka, yo kenbe yo, oubyen yo tiye youn, eske m ka repwoche yo pase mwen k aprann yo vole? Otomatikman papa, papa a se vole, tout pitit la se vole tou, tout pitit pral vole, ta pral nan vole. Pase papa a reyisi nan vole, tout moun, s on viris li ye. Lè se tèt ki fè yon bagay, ke a ap swiv li. An nou bay, an nou bay yon lòt egzanp non mesye. Nou gen konbyen tan, nou gen dè zane n ap fè bagay sa yo. An nou bay yon lòt egzanp. Mwen di nou ke m pa politisyen, lwen de la. M se yon sitwayen peyi mwen ki renmen peyi m. M prè pou m mouri pou li. Domaj ke m pa genyen m te ka trase yon egzanp mwen menm wi. Men m prefere preche nou pito. Preche nou la byenseyans, lanmou, la charite, le respè, savwa vivre, savwa faire plaisir aux autres, être juste. An nou an nou pa kite lajan fè nou fè betiz. Lajan pa tout nan lavi. Fyète yon moun se pli bèl bagay. Fyète. Jodi a m ka pale avèk tout moun avèk la bouch ouvèt. Paske m viv tankou yon bèf. Lè m gade nan katya mimi sa, katya boumbe sa, jan n ap fè l la, nou pèdi valè nou, nou pèdi pèsonalite nou, nou pèdi diyite nou, nou pèdi entegrite nou, nou pèdi tout sa ki te ki lò nan lavi nou. respè nou m renmen nou tout malgre map pale petèt m gen mo kem ka di ki ka touche kèk moun ki konsène oubyen petèt pa paske lè yon moun enkonsyan ou pa janm touche lè w enkonsyan ou pa gen pèsonalite lè w enkonsyan ou pa gen la rezon lè w enkonsyan ou pa genyen la charite. Lè w pa gen konsyans, mwen menm pèsonèlman m vle rann nou sèvis. Jan non prale a se konsyans ke nou pa genyen. M gen yon magazen ke m ap fè kabarè, m ap fè youn Okap, m ap fè youn Okay, m ap fè youn Tigwav, m ap fè youn Laplèn, m ap fè youn Senmak, m ap fè youn Gonayiv, m ap fè youn. Miragwàn, m ap fè youn Grangwav, m ap fè youn Leyogàn, m ap fè tout kote ki gen moun, m ap, ki, moun ki, vil ki, moun ki gen nan komin, seksyon riral e kominal yo, yo pral achte nan vil ki pi pwòch yo. Nou ta renmen konn sa m pral vann ladan l? M pap vann li non map paske nou tèlman gen bezwen sa m pral vann nan m pat m te vle vann li paske pou jan nou ye a se vann pou m ta vann nou pou m ta fè milyon pa m nan avè nou men map fè nou kado l Nou ta renmen konnen? Nou si ke n ta renmen konnen? Lap bon pou nou anpil wi M pral vann nou konsyans Lè w pa gen konsyans achte w achte l men map fè nou kado l Pou n aprann renmen pèp nou renmen peyi nou fyè de fè lè map gade etazini son pèp ki si fyè de peyi li malgre son peyi kapitalist men map di nou ti yon ti anekdòt map ba nou ti anekdòt de peyi sa malgre son peyi kapitalis se money talk etc work m pa bezwen repetel ebyen l gen sosyal andedan li dayè Dapre konstatasyon pa m nan Etazini, moun ki nan byenet sosyal yo, sa k rele wèlfè a, yo pi gra ke moun k ap travay. Yon fi ki gen 4, 5 pitit, li genyen yon foul, yon, m pa konn, m pa konn non bagay sa non, yon kat yo ba li, m pa konn non li. Yon kat yo ba li pou l manje pandan yon mwa avèk 5 timoun, 6 timoun. Toutan l gen plis timoun, li gen, kat la gen plis mwayen ladan li. Ou konn sak fèl fè sa? Nou ta renmen konnen sak fè ke Ameriken fè sa? Se pa sèlman Ameriken ki fèl non, la Frans fè li, la Swis fè li, la Swèd fèl, euh, la Chine gen bagay ke l ofri tou a pèp li, la Russie gon fason l aranjel tou. Rezon k fè ameriken kreye sosyal andedan kapitalis la, se paske kote gen gran nèg, kote gen nèg ki gen lajan, kote gen boujwa, yo pa aksepte moun ap fè manifestasyon nan tèt yo, ap kraze boutèy, kraze, boule faktori, boule bagay, yo pa vle sa. Otomatikman ou kite pèp ou nan grangou. Bon l ka kraze menm syèl la ou pale ma faktori, wap pale limyè, wap pale kay, wap pale Se kite nou ki, se nou k koz pèp la rive kote l rive a wi. Yon pèp kap soufri. Okontrè pèp sa se pi gwo pèp ki gen sou latè. Nou pat sipoze egziste ankò kòm moun. Si pèp ayisyen te mechan vre. Pèp la wè nou, se nan vil la nou ye, nan peyi a nou ye. Pèp la pa mechan, li pa fè nou anyen. N avèk gwo machin nou, nap flannen, nap bagay. M konprann lè yon nèg te nan soufrans, lè w vin gen lajan nan men w, ou vin bliye. Ou vin pèdi larezon. Lajan pa sipoze fè yon moun pèdi larezon. Paske n ap kite pitit. Pa bliye non, n ap kite fanmi dèyè. N ap mouri kanmenm. M pa konn ki lè m prale. Men nou tout prale. Ke m mouri jodi a, nou tout pral dèyè m. Ke nou mouri jodi a, mwen m pral dèyè nou. An nou fè le byen. An n aprann fè le byen. An n aprann, an nou repanse lavi, an n kreye yon sosyete. An nou fè yon nouvèl sosyete non. Li konplike? Lè nou, lè kòb peyi a fèt, se pou pwoblèm peyi a pou l jere. Li pa ka ap regle pwoblèm pèsonèl nou. Yo pa jere peyi konsa. Etazini, yon nèg ki nan yon djòb leta al vòlè 60 dola, 100 dola, nan nenpòt pòs li ye a, depi, depi sistèm nan dekouvri l vòlè 60 dola. Yo pap pann li, yo pap tiyel men yap bal 150 an prizon a 60 li pandanl gen 50 an wi lap pran 150 an prizon e nou konn lavi nèg pa tèlman long sou fè 60 an ou 70 an konnen son mirak li ye pase van antre nan zo nou. Mechanste rantre nan tout brenn tèt nou, nou pa ka nou pa ka viv lontan. An nou fè yon peyi non mesye, an nou fè yon, an nou kreye yon sosyete, an nou fè yon nouvèl sosyete. Lap bon pou nou tout. Kote pèp nou pap bezwen al nan Chili, li pap bezwen al Brezil, li pap bezwen al kote moun ap fèl pase mizè, li pap bezwen al li pap bezwen al Bahamas. Li pap bezwen al nan peyi petèt ki menm pi mal o nivo de pi mal nan nan nan nan nan nan nan sak rele m bliye mo a wi nan sak rele pa deviz non kèt m bliye mo sa a wi resous natirèl m tande nou gen gaze nan bouch blan m tande l m tande nou gen lwil nou gen iranyòm nou gen plitonyòm nou gen yon fè yon metal ke lemond ap chèche ki Presye. Blan an fè nou ap fè makak, youn ap youn ap fè ti pil gwo pil. Yo di yo di youn nan jwè te batize jwif. Mesye, si nou chita, nou met tèt nou ansanm, yo p ap ka divize nou non. Nou pa di blan, nou pa nou bezwen blan paske li gen konesans pase nou, nou bezwen blan. Nou bezwen l. L ap vin eksplwate pou l. Avèk yon kondisyon pou l devlope peyi nou ba nou pou pèp nou sot nan mizè. Se sa nou pa ka fè a wi. Kot sa nou pa ka fè la. Si nou rele le mond antye nou di nou bezwen sekou, nou bezwen yon lòt peyi, yon lòt pèp. Nou ka fè zanma tout peyi sou latè. Nou rete nan yon kwen, n ap kofre. N ap kofre epi nou poko wè si se nan betiz y ap pase nou. Blan pap vin fè anyen pou nou si nou pa bal yon dil pase gen nèg m wè lè yo wè blan tèt atè konsa yo rete yo paka di yo paka gade blan nan je ou paka ou paka dirije si ou pa gade blan nan je pase blan li menm son bagay li vin pran nan menw fòw kale jew pou mandel sa ou bezwen an tou men si son grenn nèg kal mande blan lòt lòt lòt sousou pase pa dèyè fòn kite sousou fòn kite trayizon. An n chache gen menm objektivite, menm vizyon, menm panse. Se sèl fason n ka jere yon peyi wi. Fò n gen yon ideyoloji, fò n gen yon kote nou vle ale. Kote nou prale a e nan lanmè n ap mwen n ap tonbe, reken ap manje nou. Nan tout sa ke m t ap di nou jodi a, nan segman sa a, si nou wè m pran chemen televizyon pou m pale avèk nou, se paske jan n e ase. Si m pran chemen televizyon pou m pale avèk nou paske mwen chante pou nou, mwen di nou verite, mwen di nou tout kalite bagay, se kòmsi m ta di w se yon pakèt moun soud nou ye. Jodi a mwen pran chemen de la pawòl, m pa chante, m ap pale avè nou. Paske m ta renmen nou sove. M ta renmen lavi nou chanje, sa t ap fè m pi byen. Ou imajine nou, 40, 40 ans de karyè, si m te gen yon pèp, pèp sa a k t ap viv byen, ki te gen menm pouvwa dacha, m t ap youn nan pi gwo milyadè epi kòb sa t ap ret nan peyi a ankò wi. Si nou pa aprann fè moun milyonè, se vòlè n aprann moun vòlè, nou p ap janm gon peyi. Nou kite egzanp vòlè pou tout jenerasyon k pral vini. Mesye ann chanje baay sa tande. E nan mo sa a, nan dènye mo sa a, m ap di nou ke. Nou rive nan kafou kote ke si n pa trennen, si n pa pote n ap trennen si nou kontinye nan vwa sa. M renmen nou, m ap kontinye renmen nou, mwen fou pou nou, m ap mouri pou nou. M pa konn kijan m ta ka fè ba nou kè pa m, m pa konn kijan m te ka fè pou m ba nou lanmou mwen, m pa konn kijan m ta fè pou m ba nou mon être, m ba nou ni. Si se mwen nou vle tuye pou lavi nou chanje tuye m map bay tèt m an olokos pou nou pou m wè pou menm pitit mwen pa ta viv sa m viv ak tout talan ke m genyen te nan goumen ak satan ke m ye lè yo te konn ap pale m de satan lè m te piti m te pè satan lè m wè nan nwit m pè sot nan nwit poutan lè m vin reyalize m wè se lèzòm ki satan. Paske bagay ke m wè nap fè manje moun, koupe tèt moun, rache moun, tiye moun tout lajounen. M poko janm wè yon satan kap fèl, nap vin kraponnen moun. Sispann kraponnen moun avèk satan, mo satan. Satan pa egziste. Se nou menm menm ki satan. Sa nap fè ki mal yo. Ann kite satan tande mesye. Tiye yon frè, tiye yon frè kap revandike pou dwal li pa manjel grangou men nou kriminèl mesye m ta renmen nou repanti repanti se pa al legliz non ap fè apèl a konsyans nou poun ka vin imen one love m renmen nou amò.